Premye Dezyèm Gè Mondyal, Lèzetazini te gen kontwole 45 pousan biznis mondyal wi. Sa vle di, sou chak 100 goud k ap fèt nan ekonomi, Ameriken gen 45 dola, li nan diyèz avalèz la, se Lachin wi. Sou chak 100 dola k ap woule nan mond lan, Lachin gen 30 dola k ap rantre nan kès li wi. Paske se Lachin ki premye espòtatè di mond. Atelye Mondyal. Atelye Mondyal, Depi 25 an, Lachin se premye espòtatè nan lemond. Lèzetazini gen yon defisi komèsyal ki evalye a 3 pousan PIB. Li gen yon dèt ki evalye a 70 mil milya de dola. Ou panse radyo yo pral di bagay sa? Yo pap di sa. Restavèk yo pap di bagay sa monchè. Ti tchoul, bob se, ti tchoul anko, tchomona. Yo pap di bagay sa. Mwen pral di ou di sa. La politik se ti tchoul matematik se mode. Se pa afele se maten. Se pou a yel sispan radote. Kom li fe azay men tet li pa bon. Fòl pran 200 mil. Tankou Joe Biden. Joe Biden tou.
Fòl pran 200 milyon dola ki nan bank brh. M sot touta la. Ayiti posede 600 milyon dola to de chanj. E sa w di a sa, se mwa sa. Yo rele sa lestrateji de lekonomi. Yo rele sa lagè de lekonomi. Anndan lagè yo gen lò lagè. E paske m te di sa deja, depi dezyèm gè mondyal, a Bretton Wood, dola se te monnen referansyèl. E ameriken fè dola tou non yon sistèm finansyè entènasyonal. E dola gen tout nivo sa. Sa pati de lagè 73. Lagè de Kipou Lagè de Kipou 73 Lè chòk petwolye a Chòk petwolye a Lè sa Arab yo pèdi gè a Arab yo mande san pe Pou yo vann petwòl san dola Depi lè sa Dola pran yon dimansyon entènasyonal Avèk prezidan Richard Nixon E Putin avè Zhang Ping Se sa ki rele estrateji. E lè peyi a, tout tranzaksyon ap fè an dola, li vin bon sa ke nou apèl la diktati finansye. E se sa l fè, on apèl le strateji de lekonomi. Kòm Vladimir Poutine gen 20 nèg ki konseye li, li gen patòm, nèg ki te di gen strateji de lekonomi, fò debarase de dola. E kisa, kilè, kilè monnen an gen enpòtans? Se telefòn nan k fè monnen an gen enpòtans, se biyè an, rad la si w la. E, yon nèg ki gen 20 milyon karo de tè a 20 milyon dola, sa w ap pran? Se tè w pou pran. Paske tè a. Chak ane l gen plis valè nan bank lan pa rapò avè monnen an. Paske te gen yon peryòd pat gen monnen, se talon lò ki te genyen. E li jounen jodi a la, y a afebli lèzazini. Y a afebli lèzazini paske dabò peyi ki gen pi gwo rezèv dola yo se Lachin, se Larisi, se Lend, se Arabi Sawoudit, se peyi Mwayen Oryan yo. Jounen jodi a la, lèzazini. Peyi sa yo se yo ki gen pi gwo fonde souveren. Se se sa lestrateji mondyal. Lestrateji mondyal se kache, kase le djòl di dola. A epi, paske fòs Lèzetazini se sou do dola. E maten an la a, gen pi konbe milyadè Ozetazini ki chanje dola an nò. An nò. E gen yon lòt bagay ankò. Lèzetazini depann de yon pakèt peyi nan yon pakèt bann domèn. M ap pran sa ki rele e petwòl. Lèzetazini, e pa li ki gen pi gwo rezèv petwòl sou planèt la. Larisi se li ki gen pi gwo rezèv, 5 trilya di baril de petwòl nan Ekstrèm Oryan. ble e tout kote ap bat Lèzetazini e Lèzetazini pa premye pisans alimantè se Lazi, se Lend, se Lachin, se Vyetnam sa nou rele pwodwi sereyal yo e ou wè sa kap pase Lèzetazini kòmanse gen rate atifisyèl bon rate a gaz ap vann 7 dola gen kote l vann 10 dola e Joe Biden deklare. Pral gon penuri sou peyi loksidantal yo. Sa li ye. Sa k rele chòk yo. Chòk yo terib. E denyè bagay maten Putin pran, Putin, Putin, Putin pran yon denyè desizyon. Li met anbago sou pwodiksyon Lewòp yo, agwoalimantè. E pa la santi di. E li klè, yon ekonomi pa ka fonksyone san, san, san òf e lademann. Imedyatman Putin pa espòte. Li pral pran sa kòl ap fèl lap flanbe nan pri li redi òk la e jounen jodi a peyi ki gen dola yo se Arabi Saoudit se Qatar se Emirats Arab Unis se Lend se la Chine se la Russie se yo ki gen pi gwo rezèv se la Suisse e jounen jodi a se sa bagay la ye e nou wè e kan se kesyon gaz la li enpòtan e dènye akò ki pase la peyi BRICS yo gen 5 peyi BRICS ki gen Lachin, Larisi, Lend, Afrik di Sid, Brezil. Yo di yo menm tout tranzaksyon finansye ap fè an moun, se ak monè lokal yo. Brik sèlman reprezante 40 pousan PIB mondyal. An tèm demografik, peyi sa yo gen anpil moun, an tèm teritwa yo gen anpil moun. Sèl peyi Brik yo sèlman, yo gen 4 milya dabitan. Sa vle di Lèzetazini nan pa bon sitiyasyon e sèl jan pou Lèzetazini sove laplas la, se al negosye. E ou wè tande Brezil, Brezil di san reyal e pi gwo kalòt Ameriken pran, se Arabi Sawoudit. Abi saoudit di koz ameriken pou vann ou petrol wap vann li an monè an monè an monè pa nou nou menm si nap achte nan men w nap chache dola pou n achte nan men w se de sa ou vin gen ou vin gen sa kre la jistis finansyè e tout moun egal e sou kite se dola kap domine lekilib e jounen jodi a lè zazi pa gen anpil dola an rezèv non dola nan tout lari e apre dezyèm gè mondyal lè etazini te gen pou te gen kontwole 45 pou se mondyal wi sa vle di pou chak San goud kap fèt nan ekonomi ameriken gen 45 dola, li nan djezè pa lèzal se lachin wi. Sou chak 100 dola kap woule nan mond lan, lachin gen 30 dola k antre nan kès li wi. Paske se lachin ki premye espòtatè di mond. Atelye mondyal. Atelye mondyal, depi 25 an, lachin se premye espòtatè dan le mond. Lèzetazini gen yon defisi komèsyal ki valè a 3 pousan PIB. Li gen yon dèt ki valè a 70 mil milya de dola. Ou panse radyo yo pral di bagay sa? Pa ka radyo. Restavèk yo pap di bagay sa monchè. Ti tchoul, e, e, e, bòpse, e, e, tandotanpò, tchòmona. Yo pap di w bagay sa yo. Lèzetazini gen yon dèt ki evalye a 70 mil milya de dola. Se le peyi le plis andedete sou planèt la. Li pa ka fè lagè. Yo mete l an defi. Jounen jodi a la, ameriken kòmanse ap sere manje. Joe Biden di depi yè, nou gen gaz pou 6 mwa sèlman. Estòp. Menm ameriken sa tap fè pwopagann, li te di li gen gaz pou kade 10 an. 10 an. Pandan y ap fè gè ekonomik avè Larisi, maten an la, Kremlin pran desizyon si moun ki gen 16 an ou gen 1600 roub kòm lokasyon. Sa vle di kisa? Timoun ki pap travay, gouvènman Larisi a di yo pral ba w 1600 roub pou vin nan moun, timoun ki gen 16 an. Vwala! Sa vle di, nèg yo rive nan yon sitiyasyon yo pèdi. E pa jou, leta, leta Larisi antre 2 milyon dola. Larisi, pa jou, Larisi vann gaz 800 milyon dola avèk Lewòp. kobal, nikèl, manganès, tè ra, chabon. Alè di, se menm Lewòp k ap peye gè a. Larisi gen yon fon de souveren de gè ki evalye a 250 milya de dola. E lè Poutin di se roub la pou ki moute a, l se yon bagay estrateji. Roub la pran plas li, l ap pran valè l entènasyonal. Le jou pa gen monnen nasyonal ou, nèg gade pou se nan monnen pa l entènasyonal w ap fè tranzaksyon, l ap fout ba w enflasyon. Lè l vle l ap fout met sanksyon sou ou. E jounen jodi a, Poutin dedolarize mond lan. Poutine dezangaje mond lan e poutèt sa nan Channmas nou envante yon teyori, yon konsèp, la poutinoloji sèt yn vizyon di mond. La poutinoloji sèt yn vizyon di mond. Kesyon la mondyalizasyon, misye demondyalize le mond.
Maten an la ou pèse 47 osewo pou yon dola ameriken an Repiblik Dominikèn. Tout moun di se la fen di dola. Ou konn kiyès ki te di sa? Fidel Castro nan somè 2004 li di lèzetazini wè dola sa, le jou pou yo retire dola nan menw wap voye kaka.

Gen sa on apèl idyosi entelektyèl. Fidel Castro di sa. Sa bèl kòm konsèp. Idyosi entelektyèl.
E pa responsab en ekonomi. Paske lè wap dirije peyi ou bezwen sosyològ, antropològ, sikològ, ou bezwen peyizan. Menm peyizan gen ide tou. Li gen konesans anpirik. Ou ka pran konesans yo mete laven nan kisa syantifik la. Li bon bagay piramid. E le mond tounen nan piramid de zide. Se sa li ye, nou di sa, lè nap pran peyi a, se moun ki konnen pou ki pran peyi a. Nou pa di nou di sa, la politik se yon syans matematik segondè, se pa afè lè sa maten.
E ki retonbe sa pral gen sou Ayiti? Ki retonbe? Nou te di w sa deja. Se pou Ariel sispann radote, kòm li fè Alzheimer tèt li pa bon. Fò l pran 200 milyon dola. Tankou Joe Biden tou. Fò l pran 200 milyon dola ki nan bank brh. M sot toutalè a. Ayiti posede 600 milyon dola to de chanj. To rezèv te de chanj nou. N ap pran 200 milyon dola nan envesti nan agrikilti. Nan achte pikwa. Nan achte pèl. N ap anvoye teknisyen kiben yo. M sot toutalè.
M konn sa m di w la. Men nan mekanize. Tankou agrikilti a. A 200 milyon dola. W ap gen yon to de kwasans de 8 pousan. W ap retire 1 milyon moun nan chomaj. Pa gen nèg kap gen zam ankò, tout nèg yo pral andeyò, yo pral latibonit, yo pral baradèl, wap wèl, ou pral kreye richès, wap kreye diri, nan 3 mwa wap fè, wap fè yanm, san pwodiksyon, an pran sa, lè ou gen pakèt kòb nan bank, ou panse 2 300 milyon dola, 400 milyon dola sa li itil ou? Li ka vin devalye.
Devalye, se la pwodiksyon dabò, byen e sèvis, paske ekonomi an son sik li ye, son bagay ki sikilasyon, e nou te di ameriken sa, ni Ariel tou. Fò Ariel konprann nou nan la mondyalizasyon. Le mond entèkonekte. Se la mond de la machandiz, la sikilasyon de byen, de machandiz. E gad la povrete entelektyèl. Wi ekonomi entelektyèl. Se sa kap fèt nan mond nan la. Di savwa. E nèg yo fò yo sezi yo. Chans pou Ayiti la, se depi yon lòt patenarya ekonomik nan le mond. Retire bank mondyal FMI nan brh. OMC.

Pa gen anyen ki di ka kouti men ka fè kata wi.
E sak bèl la gon ekip plas ki manke wi.
Ki manke wi.
Sa vle di nèg yo ap kouri rapid. Gon ekip peyi ki poko jwenn plas. E kounya kata la depi yè kata rele. Kata rele e nou konnen la russie gon sak rele e bagay espasyal e god of epi se responsab bagay sa an russie.

Nenel cassy ki kòz la tout sa se yo kal ya epa leta ayisyen non ke leta gen le gouvènman leta leta se ti konsèp leta ap rete endividi ap rale lap perenize leta son eleman pèsonèl moral li ye e nou di nou menm ni klè fò nou kòmanse depi nou lòt diplomasi ameriken la demaken de lèzazini nou e lèzazini te di maduro se vòlò ye machann dròg li di maduro banm gaz maduro di nan gèt manmanw map baw gaz an boliva li kouri paske kisa maduro a poutine fèw nan strateji ekonomik lan ou pa gen roub la ou pa gen boliva ou pa oblije al nan bank santral Venezuela wi ou fè yo fè biyè pou ou wi e Bermuda wi. Kounya Bolivar ap valorize. Ap valorize. Se sa. Valè monetè. E poul gen valè a tou fò gen fò ogmante kapasite pwodiksyon. Wi. Ou konn sa Castro te fè la Chine? Wi wi. Castro e la Chine devalye monèl. Li di la Chine pa mete mono la egal a ameriken non. Devalye. Devalye l. Espòte plis pwodiksyon. Epi pi devan, w ap fikse pri monnen pa w la. Se Fidel Castro, ide Castro k ap pase nan mond lan la a. Ni Zambeng, ni prezidan Maduro, ni prezidan Brezil la. Brezil ki te pi gwo alye Lèzazini Amerik di Sid. Brezil di m pa avè w non. Bagay ki pi bèl, men Putin pran Izrayèl nan men Lèzazini. Ou pa t wè misye vandredi ann Izrayèl? Izrayèl di m dakò avè w paske menm nou anti, nou anti, nou anti neyonazi. Se jwif nou ye. Sa vle di, menm lèzalye, ou pa tande, gwo peyi ki nan lotan. e li gen plis sòlda e la Turquie la Turquie di men menm m pral kanpe anfas la Russie aktyèlman la Russie tou e e peyi ki rele la Turquie a li gon enflasyon de 56 pousan gen pwoblèm li lwil bè gen bagay nou pa konn nan mond lan mesye e se 2 milya moun ki pral mouri mò de fen wi depi yon peyi se pi gran espòtatè ble ak sòm nou konn sa ki rele ak sòm nan sa avè l sa avè l yo fè angrè wi se la Russie ki pi gwo pwodiktè ak sòm wi nan le mond ak sòm nan sa avè l angrè a wi sa vle di si w pa jwenn matyè premye sa yo pral gen yon ral bò l ou sonje Emet la fen nou te manke pran Preval la. Asa esak pral gen. Grangou klowòks wi. Se sak pral gen. Bagay grangou a si bak. Se sa pral gen peniri mondyal. E bagay ki gen. Lè pral vin sou farin, sou tout bagay nèt.
Yo a de dizèt. De milye de moun ki pral mouri nan le mond. E jounen jodi a la, Joe Biden twò enbesil. Li dwe reflechi a Macron. Fòk konnen konsekans yo. Ou pa ka gen 120 dola ameriken, ou pral gen 200 dola prete. Ou konnen nèg a son estratèj ekonomik. La Russie gen oto sifizan alimantè avèk la Chine, ansanm alye l. Wal wal wal wal wap lekòl ou men kounye a wap plenyen Joe Biden ki di wi Lèzetazini pral viv de doulere lè penuri alimantè Joe Biden di Lèzetazini gen stòk pou 6 mwa gen eta kòmanse pa gen manje pa gen paske Ameriken manje pwodui sereyal an kwanti tou konplèks yo kòmanse pa gen pwodui sereyal nan mond lan e sa k fè lwil kòmanse pa gen bagay sa yo ben il fo depini en politik agrikòl e si.